Alo alo mè swe nap kenbe nou rete pozitif byenvini sou chèn mikabbf e byenvini nan nouvo videyo sa lontan nou pa kwaze men bon m pap plenyen le fèt è ke humm non m anvi pale san m pa melanje okenn ekspresyon ni okenn mo fransè nan kreyòl la an rekòmanse humm. Alo alo m espere n ap kenbe e nou rete pozitif Byenvini sou Chemika BBF Byenvini nan nouvo videyo sa Nou gen yon bon ti tan nou pa wè sou youtoub Men an reyalite mwen pi aktif sè dènye tan sou tiktok Paske vrèman e li pi fasil pou mwen fè videyo Mwen pataje ti lide m gen rapid epi pil foto mwen genyen sou galri m mwen itilize yo pou mwen ka poze kèk kesyon ki lye avèk kèk sijè. Donk si ou pa konekte ansanm avèk mwen sou TikTok, se moman pou w fè sa. Menm non an, MikaBBF. Epi wi, wi, m ap kontan genyen nou tout kote. Konsa lè mwen on ti jan bese sou Youtube, lè mwen on ti jan pi kalm sou Youtube, fòk nou konnen Oubyen nap konnen mwen pi anlè, mwen pi cho, mwen pi tèktèk, mwen pi antchoupwèt sou TikTok. Bon, nou gentan atake mwa mas la la, mwen espere kanmenm kèlkeswa jan sa ye, kèlkeswa kote nou ye nan peyi a, nou ap kenbe, kèlkeswa kote nou ye sou tè a, n ap kenbe, kèlkeswa kote nou ye nan lemond, nou ap kenbe.

Enben, ti moman sa a, se te yon gwo selebrasyon mwen te chwazi fè sou Sen Valanten. Mwen te chwazi fete Sen Valanten pandan yon lon peryòd ki te, wi, franse ankò. Mwen te chwazi fete Sen Valanten pandan yon bon ti tan ki te 11 jou an tou. Mwen te kòmanse selebre depi 4 fevriye pou m te fini 15 fevriye. Mwen pral pataje ansanm avèk nou kijan mwen te rive fè sa paske jan nou ka wè a, mwen gen kanè mwen nan men mwen, chak jou, wè, jou, jou 1, jou 2, jou 3, jou 4 epi tout sa m fè yo mwen note yo. Epi yes, m te di mwen ap fin selebre Sen Valanten epi m pataje yo ansanm avèk nou. Enstale nou. Premye jou a mwen te penyen. E fòk mwen di nou sa, se pandan mwen t ap penyen an, mwen te fè pase tout jounen an ap penyen. Epi, e moun ki t ap penyen m nan, Mitch, coucou Mitch, m pa konn si w ap gade videyo sa, antouka, je te, kreyòl m ap pale, mwen voye yon gwo kout chapo pou ou. E Mitch Pembe ok se yon se yon kòman yo rele bagay sa son referans m pa konn referans pa pa yon mo pa yon mo kreyòl antouka mwen bay tèt mwen challenge sou youtube mwa mas sa tout sa map di pou li kreyòl pou m pa melanje okenn kreyòl ansanm avèk okenn mo ni ekspresyon fransè e nou ka konprann sa. Donk jan mwen tap di a se zanmim Stephanie kite dim Mitch ka penyenw epi li banm nimewo Mitch m te kontakte Mitch epi Mitch penyenm epim te trè satisfè sa se dezyèm kwafi Mitch fè pou mwen dezyèm kout peny bon se bon se kout peny se vre mo kreyòl la dezyèm kout peny li fè mwen mwen ka virel tout jan mwen ka fè stil mwen vle ansanm avèk li Mwen byen byen byen kontan um pa konnen non sa pase nan tèt mwen pou mwen fè tout stil tout tip kwafi mwen fè avèk tout stil kout peny mwen fè avèk gran kout peny mech ban mwen an sim sil posib sim ka fèl mwen ap fè sa pou nou. pou mwa mas la. Donk. 4 fevriye, pandan Mech ap penyen m, li fè jounen an l ap pase mizik, m te trè satisfè. M te satisfè de kwafi a, m te satisfè de jounen an, m te satisfè de, de, humm, m pa ka jwenn mo kreyòl pou m di sa, m satisfè de mood, m satisfè sou mood e Mech te gen pandan l ap penyen m lan. L pase tout kalite mizik, tout tip mizik, epi rive yon moman, m te santi m

J. Dezyèm jounen an, m te gade yon ribrik sou YouTube ki te titre Croyons-nous encore à la mort? sou chèn Arte. Se te yon sosyològ, mwen kwè li ta gen gen prezantatris la epi li te konsidere travay yon sosyològ fanm. Malerezman, m pa t ekri m pa t ekri ni non prezantatris la ni non sosyològ la, men se te yon analiz ki t ap fèt sou lanmou nan sosyete konsomasyon nou genyen kounye a. E lanmou vrèman te vin tounen tankou yon sòt de machandiz, ou teste machandiz la, ou ka twonpe sou machandiz la, ou ka satisfè yon moman epi apre apre sa ou pa satisfè ankò eksetera. M te m te byen kontan wè yon analiz konsa. Twazyèm jou a, m t ale nan konsè nan Enstiti Fransè ann Ayiti, Se Néhémie Bastien, sè resèl mwen, kamarad ak mwen, zanmi m, ki t ap fè l. Mwen te manb pwotokòl e mwen kwè mwen te fè yon vlòg, mwen fè yon vlòg sou konsèy sa a deja. Nou ka wè kòman mwen te mwen te nan anbyans la. Mwen te amize m anpil, anpil, anpil. Epi vwala, se te yon sòt de, sa e fransè, se te tankou, e se te relansman, tankou yon lansman ofisyèl. Syèl de selebrasyon Tèrayan Temwen e Pyè Vwala m te kontan m te m ap li pou nou mo pou mo sa m ekri la m te ale nan konsè a li te bèl anpil vre m resevwa kado yon kòsaj ak yon ti wòb yon moun deklare m li kròch sou mwen yon lòt di m mete m mete l nan lis menaj mwen lòl onètman Detente. Antouka, rès la pou bal. Katriyèm jou, m te deside ti frè m nan, se li menm ki premye nan tout Valanten mwen te ka genyen. M te deside m t ap ba l kado tou pou okazyon an, men bon, sa vin pase. Epi, nan katriyèm jou a, nou te fè manje ansanm. M te kontan, m te trè trè trè kontan. Nou te fè manje ansanm, nou manje ansanm.

Vrèman, m konsidere sa yo tou tankou se sa m ap resevwa pandan m ap selebre Sen Valanten an. Sisyèm jou a, m t ale nan yon konsè ki t ap fèt Katye Lapen e mwen te fè vlog pou nou ankò. Setyèm jou a. M te gade yon videyo ki se Désir, intimité, illusion, où se trouve la véritable rencontre? Sa a se yon sijè mwen ka di ki vrèman lye ansanm avèk spirityalite epi li te vrèman eksplike kòman entimite a pa pa nesesèman yon bagay ki fizik, entimite a se se lè kòmsi ou ou ou ou ou. Pou louvri pòt la epi pou bay moun nan aksè ak nanm ou tout bon, nanm ou, emosyon ou, sansibilite ou, vilnerabilite ou. Yon bagay konsa e li te fè, li te fè diferans ki egziste ant dezi, ant entimite epi ilizyon. Gen yon, gen yon sitasyon m te pran nan videyo sa a ki se, Toute rencontre avec un être est une porte ouverte sur quoi? Uityèm jou a, m te resevwa bonbon kazino. Annapre, men avan sa m te resevwa yon lòt bonbon an chokola ankò. Vwala, apre sa m te fè yon bon ti wout avèk yon etidyan, nou pale, m te renmen ti moman sa anpil. Epi, mwen te tande yon lòt videyo ankò ki te titre Qu'est-ce que l'amour platonique? Les quatre étapes de l'amour authentique. Bon, sa vrèman tape l. Lè nou fin gade videyo sa a, tape l, chèche l poukont nou, m p ap di nou anyen sou sa. Nevyèm jou a, m te manje yon valè griyo. Wouuyy, m te manje anpil griyo. Epi mwen te fè yon bèl ti konvèsasyon avèk medam sèr de sèn mwen yo, medam Act yo, zanmi m yo. Nou te pale de relasyon amourez, nou te pale de relasyon seksyèl osi. Epi vwala. Dizyèm jou a, dizyèm jou a, m te date yon moun, men malerezman, moun nan pa t disponib. Sa vle di pa disponib. Wè paske li te di li poko konnen bon. Li pa disponib paske lit la pat fèt ankò. Epi onzyèm jou a, m te gade nenpòt 2 videyo si m pa twonpe. Wi, on videyo Frédéric Lenoir ki se yon sosyològ, filozòf, ekriven, animatè de konferans, bon konferansye eksetera. E li te di on èsi bon M pa t ekri tit videyo a men m ekri yon sitasyon ki se. On est sur terre pour grandir en liberté et en amour se te egzakteman 14 fevriye a m t al jwe ok m t al jwe epi m te bèl kostim nan te fè m byen eksetera se te dezyèm reprezantasyon espektak sa a. M pa t gen tan achte okenn kado Sen Valanten nan jou a. M te anvi ofri tèt mwen yon glòs Mati Domeng avèk yon liv Frédéric Lenoir. Finalman, m pa t achte l ankò. M pa t achte yo ankò, m te kite kòb la paske, paske, paske lavi granmoun pa fasil. Epi, finalman se te 12 jou, men m pa note, wè.

Malerezman, pifò moun yo te envite yo, yo pa t ka rive nan aktivite a, swa pou de pwoblèm pèsonèl, swa lòt moun yo pa t di poukisa, swa paske zòn kote yo ye te gen kouri nan jou a. Men, nou menm ki te la, nou te rive enjoy kanmenm. Vwala, vwala! Je suis quelqu'un de comme ça, si nou konekte ansanm avèk mwen yon bon ti tan, antouka moun ki pi pwòch mwen yo tou, Yo konnen mwen menm balans. Depi m santi l map fè l e mwen te santi mwen te dwe pase yon bon ti tan nan selebrasyon sen valanten an menm si sen valanten yo di son fèt sen etc bon mwen menm e chak jou m fete lanmou dayè nou tout konn sa mwen menm mwen kwè nan lanmou anpil chak jou mwen fete lanmou men peryòd sa m te nan

Depi sa rive map kontan fèl. Mèsi paske nou toujou la. Byenvini nouvo moun ki rantre nan fanmi an, fanmi bèl moun. Isit la nou la pou nou pataje ti moman nan lavi nou, ti peryòd nan lavi nou, sak fè nou byen, sak fè nou plezi. Nou pataje tou kou de kè, kou de gèl nou epi nou pataje lide nou sou kèk sijè ki lye avèk lavi, men pataj sa yo, anpil fwa, yo pran fòm metafizik, filozofik, spirityèl, motivasyon pèsonèl, eksetera, eksetera. E mwen menm, mwen rele Mikaelle Charles, aka Mika DVF. Rete nan fòs la, lanmou an, limyè a, enèji a. Sonje, mwen menm, mwen renmen nou anpil e se yonn nan rezon ki motive m toujou fè ti vlog pou nou. Bye bye!